Medam, mesye, zanmi entènot nou yo, telespektatè nou yo ankò, bonjou, bonswa. Se yon plezi pou nou toujou antre lakay ou, nou prezante yo HITH Promo Stars ki se yon nouvèl emisyon ki la pou fè pwomosyon valè nou yo, talan nou yo, kad nou yo nan sosyete a. Nou gen pou nou pale de divè sijè avèk diferan entèvenan nou yo ak avèk tout sijè k ap fè aktyalite nan sosyete a. Non pa m se Clermont Jean Marie Harold, prezantatè, nou pa sèlman prezantatè, nou se animatè, senaris, piblisis, aktè de sinema, mètre dè seremoni, pou ne site ke sela. Jodi a nan bèl emisyon AJTH Promo Stars la, n ap resevwa yon gwo gason, yon talan konfime, yon valè nan atis li se Bouboul pèp la! Nou pral fè konesans ansanm avèk li, nou pral aprann anpil de li jodi a, zanmi entènot nou yo. Bonjour bonsoir bouboule le peuple nou kontan gen yon sou plato HD ak ou Moustaza jodia jodia nou pral fè de plus en plus konesans ansanm avèk ou nou pral prezante ou avèk zanmi entènot nou yo. Bonjour Mesye Clement E se yon plezi pou mwen pou m kapab la ansanm avè nou e m ap di tout moun yon gran mèsi paske nou kapab wè m la e sou plato an la e se yon plezi pou mwen. Trè byen.
Bouboul le pèp, sa se non atis ou. Wi, se non Donk nou atis ta mwen.
renmen ke zanmi entènot yo, telespektatè k ap suiv nou la konn vrè non an jodi a. Bon, bon non Bouboul pèp la se Johnny Laurencin. Johnny Laurencien.
Di nou non Johnny Laurencien an, ki bò l sòti, nan ki fanmi li sòti? Bon li soti nan la fami Laurencien e papa m se moun Fermat e manman m se moun Taba e mwen fèt nan komin Taba lan ou konprann so se la ke Bouboul pèp la li menm li soti. E la Bouboul pèp la sòti. Di nou non Bouboul, kisa w fè nan lavi w?
Bon, nan lavi m, sa m fè nan lavi m, bon, de tout lè a se yon jèn talantuye ke m ye, e m al lekòl, e mwen se yon operatè nan pwa lou, mwen kondi konpaktè, fòklif, e n ap avanse, pase tout jèn, kèlkeswa jèn ou ke ou ye a, ou sipoze gen yon metye nan men w, ou sipoze gen yon. yon bagay ke ki kapab itil ou demen si Dye ve. Trè byen.
Di nou non bouboul pèp la. Ou antre nan sinema, pou ki sa ou antre nan sinema? Bon, m antre nan sinema, se paske sinema, bon, li nan san m. Ok, depi m ti moun, m renmen fè blag, e depi lè m lekòl tou, mwen toujou antre nan ti pwogram lekòl yo, ou konprann, n ap jwe teyat, so. Mwen vin jije li byen ke mwen sa se nan sanm li ye e tout moun renmen lè ke m kèlkeswa kote map jwe pou kèlkeswa kote map fè yon ti spektak so moun yo renmen sa e depi lè sa ke bon m di bon si li rive jwenn mwen ke m tou ranmase l. Super.
Donk Eske w antre sinema, w antre nan sinema menm jan avèm paske mwen menm antre nan sinema m se ape. Se amour et patience. Eske lè w antre nan sinema se paske ou ou renmen l? Hein? Se paske ou renmen l oubyen paske ou konte fè kò ansanm ansanm avè l? Bon, antre nan sinema a s on lanmou ke mwen genyen pou sinema. S on lanmou mwen genyen e se pa non sèlman fè kò men pwouve talan ke m genyen an. Ou konprann mwen wi? Sa m dwe ye a. Mwen pase sinema li nan san m deja. Talan li li nan mwen, se Bondye ki banm talan an, ou konprann mwen jis esplòte l. Ou vle mete l an egzè pou tout moun fè konesans ansanm avè l. Pa gen pwoblèm Bouboul, n ap kontinye. Di nou non, egzakteman, aprè sinema, si ta gen yon lòt aktivite ke w ta vle fè, ki sa l t ap ye? Bon, aprè sinema, aktivite l t kapab ye, bon, deja mwen di w mwen se yon operatè, mwen kondi konpaktè, fòklif, mwen kondi trelè osi. E bon. M panse ke li t ap yon enjenyè. Yon enjenyè. Ya.
Bon sou sant ou ta gen enjenyè nan sant ou. Ya, vwala. Pa gen pwoblèm. Haa. Se byen. Ya. E n ap di w Bouboul, ak ki yès w ap viv? Bon, m ap viv ansanm avèk fanmi mwen. Avèk fanmi w. Manman m, papa m, frè m, sè m, kouzen m, kouzin m. Ya.
A ki laj ou ke w te fè premye pitit ou? A 30 an. A 30 an.
Aktyèlman la m gen 29.

Yon gason ki fèm avans. An wè map sonje gen vreman yon gason ki te fèm avans pandan map soti petyonvil tout bon la apa yon bagay son vreman yon bagay ki vreman yon bagay m telman pat ka konprann nen jou sa pandan map soti petyonvil bon ou konnen nèg gen yon fason ke nou ye kelkeswa kote nou ye bon m pa konnen sak pase pandan m desann machin nan. Epi m tande yon moun fè pss pss oh oh San pou kache m kanpe Bon pa taksi Bon m pa taksi men vrèman m kanpe Lè m mande sa k pase Epi mesye a yon nèg vin jwenn mwen li di m an eskize se nimewo telefòn ou m te bezwen bagay sa yo m di m bon mwen pa konnen m Konsa menm? Konsa wi M di w mwen pa konnen m kijan w fè bezwen nimewo telefòn mwen non Mwen son blan moun ki m di a mesye Retire kò nan sa w ye a. Konsa w reponn li? Wi, retire kò nan sa w ye a. Mwen konnen w se yon aktè, ou konfime deja. Kòman w wè evolisyon sinema ayisyen an? Bon,
evolisyon sinema ayisyen an, li mande pou nou fè yon pakèt efò. Ou konprann? So, pa gen sinema vrèman vre Ayiti jan nou ta pral konprann li an. Paske lè w ap gade parapò de lòt kote k ap fè sinema, ou wè nou menm nou trè lwen nan domèn sinema a. Men sa vle di m panse ke nou gen yon efò pou nou fè. Ou konprann sa se moun pa al nan sinema ankò, pa gen kapital oubyen petèt e m kapab di kote moun yo pral al nan yon sal de sinema yo pral gade kèlkeswa fim ki soti, ou konprann, pa gen sa ankò. Men tou senpleman, yon sèl bagay m ap mande, ke pou yo kapab bay aktè, aktris ayisyen, ayisyèn yo plis valè nan domèn sinema a pou ke nou menm nou kapab avanse pou Ayiti e kèlkeswa moun k ap evolye nan peyi a pou yo kapab gen yon vrèman yon vrèman enpòtans e pou yo kapab travay yon bon kourajman pou yo kapab travay epi pou nou kapab rive pou nou kapab reyalize rèv nou paske gen anpil moun nan domèn sinema yo rive yo rive lwen men sa vle di nou menm se kòmsi nou menm n ap travay men tou senpleman nou pa jwenn sipò vrèman vre nou pa jwenn ankadreman sa vle di si nou ta jwenn ankadreman Ou panse ke nan nivo domèn sinema ye an Ayiti, li ta konsa li tap ka pi lwen tou. Ou konprann e kèlkeswa jèn kap evolye ki wè ke nou wè talan yo. Ou konprann depi nou wè talan yo epi nou pran yo nou ankadre yo. Ou konprann epi timoun yo ap evolye. E sitou m ta vle tou pandan ke nou fin fè tout efò sa yo nou fin met èv la deyò pou biwo dè dwa zotè nou menm kapab fè travay li. Èske ou konprann? Pou nou menm atis yo pou nou pa soufri. Pou nou pa soufri epi pou nou fè. Pou nou fè pou lòt k ap vini yo tou. Konprann sa vle di? Nou menm ki nan domèn nan deja a, k ap travay, gen yon pil lòt ti jèn aktè, aktris k ap suiv nou. Ou konprann mwen? Fòk nou kite pou yo menm tou. Imajine w, si ke mwen menm m rive nan yon karyè ke m di bon, m deside m p ap travay ankò, m ap travay ansanm avèk dèyè jèn, ke m ap ankadre yo, epi pou yo menm, yo fè non yo nan domèn sinema a osi tou. Ou konprann? M dakò avèk ou. Tout
sa mwen menm m ta renmen, m ta renmen gen yon fondasyon

Ou genlè konn bokse tou wi. Ou wè fanm fòk m prann an chaj epi pou mwen kapab avanse vè lavan. Se bon. Trè byen, trè byen.
Kòman w konprann kesyon kovid 19 la? Sitou an Ayiti. Kesyon kovid 19. Bon, ki jan m kapab konprann li? Bon, kesyon kovid 19 an Ayiti so. Se yon bagay bon. Yon sèl bagay m kapab di, se pou nou aplike prensip dijyèn yo. Yo di nou lave men nou, mete kachnen, bay moun nan mèt, konbyen mèt yo te mande a, konbyen? 5 mèt? 1 mèt 50, 2 mèt. Ou konprann? Jis menm lè ke pa gen maladi kowonaviris li pa ravaje ayiti jan ke ou tande lap ravaje otorite yo te panse paske bondye fè nou gras menm lè ke nou menm nou an ayiti nap viv nan yon fason ki pa konfòtab paske imajine w kowonaviris la ou pa mande ayiti Mesye Clermont. Bat Bondye kap gade yo.
Dega bagay sa tap fè. Menm sa pou boul pèp la te bon deja. Dieu merci. Waw Dieu merci nou la. E Bondye pwoteje nou. Men m panse ke Bondye ap toujou pwoteje nou nan kelke swa sitiyasyon peyi an te kapab antre pran. Ok.
Yeah. Bouboul pèp la. Koman Bon kisa ou menm antan k aktè ou tap fè pou pa trape kowonaviris ou menm? Bon sa ke m kapab fè Pou m pa trape kowonaviris, m ap toujou lave men m.
Mete kach nen.
Swiv prensip dijèn yo.
E Bondye fè m gras tou, depi lè afè kowonaviris la.

Nou pa arive pwoteje tèt nou tout bon vre non, se Bondye sèlman ki ka pwoteje nou wi anba maladi sa.
Men tou senpleman, nou kenbe prensip ti jèn yo, nou pran konsèy yo, nou gade yo, nou aplike yo, epi pou nou menm nou kapab avanse. Paske si ke nou ta al mouri, nou ta di e gade nou pa gade prensip yo, bon omwen nou kapab kondane. Men si ke nou ta atrape l, E nou t konnen nou te pran prekosyon, la Bondye kap padone nou. Li ka ba nou ti lavi a kanmenm hein. Ok trè byen trè byen. Alò si ou ta gen yon konsèy bouboul pèp la ou ta bay a tout zanmi entènot nou yo telespektatè kap swiv bèl emisyon sa kounya se konsènan covid 19 la kisa l tap ye? Bon
konsèy pou covid 19. Wi pou tout zanmi entènot nou yo. Bon tout zanmi entènèt nou yo konsèy mwen kapab ba nou pou covid 19 lan se Aplike prensip dijyèn yo, lave men nou, pa bay lanmen, respekte 1 mèt 50 lan, e fè prevansyon ou konprann, epi toujou pran prekosyon ou konprann, tout sa nap fè ou konprann lave men nou e poun kapab pwoteje moun ki bò kote nou, fanmi nou, avèk zanmi nou. Mwen vrèman satisfè de repons ou yo Bouboul pèp la. E m panse tou ke zanmi entènot nou yo vrèman satisfè de repons ou yo tou. N ap obsève yon poz, n ap tounen toutswit. Sa se moman pa w zanmi entènot nou yo pou w kesyone entèvenan nou yo ki sou plato a. Premye kesyon ke m genyen pou ou ki rive vin jwenn mwen la Bouboul se yon Oh se yon matmwazèl ki mande w poukisa ou beau ti gason konsa. Waw bon matmwazèl la fèm ri bon se gras Bondye Bondye ki bay la bote se gras Bondye. Antouka matmwazèl Chesica se Bondye ki bay la bote nou reponn a premyè kesyon sa dezyèm eleman kesyon ke nou genyen pou ou yon zanmi ki jis o Canada la ki mande m pou mande w poukisa Ou mete lunèt la nan zo eske se bèl zye ou pa genyen konsa. Bon se pa bèl zye m pa genyen e linèt la se sa fèm metel paske nan tout video nan tout seri ke map jwe m toujou gen linèt la nan zye mwen e si ke yo envite atis la m se aske fòk linèt la ka toujou la tou paske se bouboul pèp la ke yo envite e map tou fè nou konnen tou nou gen yon yon seri, nou gen yon feyton ki gen pou soti nan HJTH Production Plus e nou mèt rete branche e trè byento la e feyton sa li menm li gen pou l soti. Nou mèt rete branche nou pral wè atis Bouboul Pèp la ki pral pèfòme nan HJTH Production Plus nou gen pou n wè l. Bon an nou avanse. Ou gen bagay pou pèp la? M gen anpil bagay pou pèp la. E n ap tann e nou pral wè ki kalite Bouboul Pèp la yon nèg. Wi, kesyon sa l soti depi Gwadloup, se yon demwazèl ki mande w poukisa. Ke kot ki kote non bouboul. Pou sa se non bouboul pèp la ou chwazi menm kòm non atis ou. Bon non bouboul pèp la li soti de kote fanmi m zanmi mwen. E pou m ka di w depi m ti moun manman m lè m te fèt m te gwo manman m te toujou ban m non rele m bouboul. E pandan manman m rele m bouboul la se ti jwèt non mwen. E pi moun antouraj mwen kote m ap viv e mwen toujou respekte moun e kèlkeswa sa yon moun genyen. e mwen ede yo nan tout fason mwen m se mwen menm rann sèvis anpil tou ou konprann mwen kèlkeswa nenpòt lè moun nan rele mwen yo konn bezwen al lopital oubyen al mennen moun lopital kèlkeswa kote yo prale a m toujou la m pa janm di yo non m son nèg si genlè se wi sèlman m gen lakay mwen se sa fè yo tout moun nèt vin bon m non rele bouboul pèp la se bouboul pèp la yo vin reyalize ke a ou menm ou son ou son moun k ap ede. moun kap ede yon sosyete bon monchè nou tou bon non sa nou rele w ou se bouboul pèp la e depi lè sa non bouboul pèp la li menm li rete pou mwen. Donk ou fè sosyal anpil boubou. Anpil anpil kèlkeswa moun nan depi m genyen m toujou pataje. Se trè byen son trè bon kalite. Wi wi m toujou pataje e yon moun tou ki gen pa l li bezwen voye timoun li lekòl so m gen kòb la bon ou pa voye yon trimès lekòl bon m pap neglije nou pa vle gwo men nou ede moun avèk sa nou genyen. Trè bon karakte.
Dènye kesyon ke nap resevwa zanmi entènot nou yo paske tan ap fè nou lagè ok ke yon zanmi ki mande poum mande w si tout fwa ta gen yon lòt pwodiksyon ki ta bezwen konpetans ou kisa w tap fè piske w fè pati deja de HDH production plus. Ok bon e m panse ke si ke kèlkeswa pwodiksyon li ta fè apèl ansanm avèk mwen yo gen devwa pou yo kontakte e komite gwoup HDH production plus la. Ou konprann? Yo gen pou kontakte komite a e pou si komite a ba yo aksè e si ke mwen menm m kapab patisipe nan kèlkeswa sa y ap y ap envite m pou m fè a. Paske mwen pa pou kont mwen, mwen pa mèt tèt mwen, mwen se AJTH Production Plus, sa vle di m pa sou kont tèt mwen, se AJTH AJTH Production Plus ki pou ban mwen aksè pou m al nenpòt kèlkeswa pwodiksyon ke yo envite m nan. Paske m pa ka regrete pou m pran yon desizyon pou kont mwen. Trè byen zanmi entènot mwen m panse ke w tande e w ap pran nòt de sa ke atis nou Bouboul pèp la reponn nou. Nou di w yon gran mèsi. Bon mèsi a avèk ou menm tou mesye Clermont. Se yon plezi pou mwen tou e mwen kapab la a sou plato a la bon sa fè m plezi mwen enjoy m renmen sa anpil m feel sa m bwè feeling mwen anpil bon m kontan e m trè kontan e dèt di fè ke mwen patisipe. ansanm avèk nou sou plato Wala a. E mwen panse ke zanmi entènot nou yo, telespektatè nou yo te swaf fè konesans ansanm avè w, yo aprann anpil de ou menm. E sur ce, n ap di tout zanmi entènot nou yo pa bliye toujou rete konekte a paj YouTube, Facebook HJTH Production Plus pou w ka swiv bèl emisyon nou yo e pou w kapab antre an kontak avèk konpetans nou yo. Nou di w mèsi ankò. HJTH Promostars di w mèsi dèske w te chwazi reponn envitasyon nou. Ok, mèsi. Ansanm avèk ou menm tou Mesye Clermont, e se yon plezi pou mwen epi m te kanpe la ansanm avèk ou. M panse ke n ap wè trè byento avèk yon lòt sijè, avèk yon lòt ritm. Wi, n ap wè kanmenm, paske se pa dènyè fwa ke m ap vin sou plato w la, m panse ke yon jou w la men ou kapab envite m. Kèlkeswa lè nou envite m nan, depi m la m disponib, m ap la pou nou.
N ap raple a tout zanmi entènot nou yo, telespektatè nou yo ki ta toujou renmen konekte avèk bèl emisyon sa, pa bliye abone paj YouTube e Facebook AJTH Production Plus pou w kapab swiv bèl emisyon nou yo. E pa bliye bèl emisyon sa li sipòte pa Dieu qui donne, Bazar, Guadeloupe, Ogozye. Boulevard General de Gaulle, nimewo telefòn 690 44 21 66 pou tout kòmand pwodwi ayisyen nètal kole e nap di a tout zanmi telespektatè zanmi entènot nou yo orevwa mèsi a la pwochèn pou yon pi bèl emisyon.